Lapolis Nasyonal Dayiti te pran gwo angajman devan popilasyon an pou l toujou pwoteje vi l ak tout sa l posede, yon misyon sakre ki se premye gwo sousi Direktè Jeneral la, Mesye Rameau Normil ki sèmante 77 fwa 7 fwa li pap bay pyès atoufè legen pou kontinye ap mete dlo nan je popilasyon an. Pnh ap fè fas ak anpil gwo defi, men responsab yo mete tout pwa yo nan balans la pou lite kont mal sa k ap wonje sosyete a. Gwo van vante DG di l p ap fè bak. Chèf la bay tèt li obligasyon pou lòd ak lapè renye nan peyi a. Ansanm ak Wo Kòmandman an, Mesye Ramon an 1000 mete an plas kèk mezi sevè e anpil taktik ak strateji nan divès operasyon k ap fèt tribò babò sou tèritwa a e sitou nan zòn ki yo rele zòn de non dwa yo. Lajounen kou lannuit, chèf la pran beton an pou l gen kontwòl operasyon yo e sètifye ke tout bagay ap byen pase. Responsab sekirite peyi a pran baton pèleren l, pèsòn pap vin di l, fòk li asire l travay la ap fèt. Direksyon jeneral pnh la fè tou kèk chanjman taktik nan kèk pòs kle nan kòmandman lapolis la pou vin ak pi bon rezilta. Nan divès komisarya zòn metwopolitèn nan, direktè jeneral la pale ak polisye yo, li remonte moral yo e pwomèt yo pou l wè nan ki mezi, menm si se ak fèb mwayen lapolis la, pou l pèmèt yo gen yon ale mye nan kesyon materyèl, nan jan y ap touche, nan jan y ap trete yo. Polisye yo byen apresye vizit DG a, yo pwofite de prezans li pou yo vide tout kontansye yo. Yo mande chèf la tout mwayen posib pou yo bay bon sèvis paske yo deja gen volonte. Sa pa anpeche polisye yo toujou kanpe kòm un sèl òm pou bay repons a òr la lwa yo. Lapolis mete anba kòd Ralph Aristide, Jocelin Antoine. Yo arete an posesyon zam ilegal e yo enplike nan detounman yon kamyon vyann. Se san difikilte wi yo rete machin yo vire nan yon kwen trankil yo dechaje l ap met nan kamyon pa yo. Humm antouka lapolis te pi rapid pase yo. Men kiyès zam lan te ye lè yon aksyon tap fèt la. John Freeze chofè ansanm misye pase mwen menm kanpe atè yo dim misye dim tann li tann li tann li epi mkanpe mtann li epi yo freeze chofè yo fèm rantre. Ki kote nou pran kamyon an? Nèg yo pran kamyon an sou wout taba. Konbyen nou ki pran kamyon an? Mwen menm, John.

Ki kote li kondui l?
Li kondui l antre bò Inivèsite Prezidan Aristide la. Ki sa l ta ye la a? Se yon piyay lapolis mete anba kòd. Mathieu Papouche, li arete an posesyon zam ilegal e pou fo ak uzaj de fo. Lapolis kanpe machin li nan yon tyèk. Non sèlman li fè rebelyon jis li fè aksidan e lè yo resi stope l li prezante l kòm yon polisye ak yon badj nan men l. Epi se pa menm non l non k nan badj la. Yo arete m paske m te gen yon zam ilegal nan men m. E badj la?
Badj la m di w sa deja se menm kote e nou ta dwe fè l. Men badj la nan men m lontan. Li menm pa te pa bat revòlvè yo avè l. Sepandan nan machin nan pandan m ap bay fè e chanpou nan machin nan,

Paske m pat sipoze di sa. M pap baw manti chèf la. M te di se paske m te son polisye m ye. M pa ka di epa m pa ka baw manti. Lapolis byen fè paske m fè m antò. Ou te sòti pou te bay lapolis manti. Bon wi. Gen toujou wi, Nobert Lacombe li arete an posesyon zam ilegal, li fè tèt li pase pou chèf zòn, kòmkwa depi gen yon bagay nan zòn nan se li menm pou yo rele. Menm yon kamyon machandiz yo detounen, se li menm pou yo rele byen lwen pou l swadizan vin kondi remèt nan komisarya. Hum! Ala kote w tande papa! Komisarya Senmak mete anba kòd Jerry Jean Baptiste alyas Dadje. Li arete an posesyon zam ilegal ak tout kagoul li.

M pa t gen entansyon, m pa yon pozisyon fiks. Pnh la pran gwo dispozisyon pou wè nan ki mezi li ka mete yon bout ak anpil aktivite kriminèl k ap fèt nan peyi a. Pa gen anyen k cho k pa frèt. Ou konprann nou se yon dura cuire. Antouka, ou mèt tann lapolis ap vin ak repons pou ou. Kontinye fè popilasyon an soufri, kontinye gaspiye afè yo, kidnape, mande lajan kòmsi se kòb ou te bay kenbe, vyole jan w vle, imilye moun, sikile ak gwo zam kòmsi de ryen netè. Ala de saldenbèk! Se yon savann? Epi, pwòp moun nan sen w ap vire kont ou wi. Se mal w ap fè, w ap pase mal! M toujou di nou pito nou abandone paske direktè jeneral la sèmante bandi pap renye l ap travay pou sa. Pwomèt yo pou n wè nan ki mezi, menm si se ak fèb mwayen lapolis la, pou l pèmèt yo gen yon ale mye nan kesyon materyèl, nan jan y ap touche, nan jan y ap trete yo. Polisye yo byen apresye vizit DG a, yo pwofite de prezans li pou yo vide tout kontansye yo. Yo mande chèf la tout mwayen posib pou yo bay bon sèvis paske yo deja gen volonte. Sa pa anpeche polisye yo toujou kanpe kòm un seul homme pou bay repons a ò la lwa yo. Lapolis mete anba kòd Ralph Aristide, Jocelin Antoine. Yo arete an posesyon zam ilegal e yo enplike nan detounman yon kamyon vyann. Se san difikilte wi, yo rete machin yo, vire nan yon kwen trankil, yo dechaje l ap met nan kamyon pa yo. Hum! Antouka, lapolis te pi rapid pase yo. Men kiyès zam nan te ye lè moman an aksyon an t ap fèt la? John Fritz chofè sa a misye pase mwen m kanpe atè yo di m misye di m tann li tann li tann li epi m kanpe m tann li epi yo fri chofè a fè l rantre. Ki kote nou pran kamyon an? Nou pran kamyon an sou wout Taba. Konbyen nou ki pran kamyon an? Mwen menm, John, mesye sa a Ralph, e nou gen lòt de lòt mesye nan machin nan men yo sekeste pou petèt yo t ap mennen kamyon an. Nan men kiyès zam nan te ye?
Bon, zam nan te nan pèsonaj ki rele John nan. Lè vin fè travay la, Donk sa vle di m ki kanpe la. Lè fin fè kèk nou fin met mesye yo kouche nan machin nan, li m ou sa wè micro chi a la, kenbe sa, m pa menm gen pou m al bay blaga moun sa yo la. Pousuiv nou pran kay nou an, kiyès ki kondi l? Pousuiv sa Ralph. Ki kote li kondi l? Li kondi l antre bò inivèsite prezidan Aristide la. Ki sa l ta ye la a? Se yon piyay lapolis mete anba kòd. Mathieu Papouche. Li arete an posesyon zam ilegal e pou fo ak usage de faux. Lapolis kanpe machin li nan yon tyèk, non sèlman li fè rebelyon jis li fè aksidan e lè yo resi stope l, li prezante l kòm yon polisye ak yon badj nan men l. Epi se pa menm non l non k nan badj la. Mwen arete w paske m te gen yon zam ilegal nan men m. E badj la?
Badj la m di w sa deja se menm kote e nou ta dwe fè l. Men badj la nan men m lontan.

Non e pa m pa janm di e polisye sepandan m i fache poutèt sa tou paske m pat sipoze di sa m pap baw manti chèf la m di se paske m di l son polisye m ye m pa ka di m pa ka baw manti lapolis byen fè paske m fè m antò. Ou te sòti pou te bay lapolis manti?
Bon wi. Gen toujou wi, Nobert Lacombe li arete an posesyon zam ilegal, li fè tèt li pase pou chèf zòn. Kòm kwa, depi gen yon bagay nan zòn nan, se li menm pou yo rele. Menm yon kamyon machandiz yo detounen, se li menm pou yo rele byen lwen pou l swadizan vin kondi remèt nan komisarya. Hum! Ala kont ou tande, papa! Komisarya Senmak mete anba kòd Jerry Jean Baptiste, alyas Dadje.

Sa vle di ou anndan vil Senmak avèk zam nan pou brase vòlè anndan vil la? Wi. Ki bò ou te gen entansyon al vòlè anndan vil Senmak? M pat gen yon entansyon, m pa yon pozisyon fiks. Pnh la pran gwo dispozisyon pou wè nan ki mezi li ka mete yon bout ak anpil aktivite kriminèl k ap fèt nan peyi a. Pa gen anyen k cho k pa frèt. Ou konprann nou se yon dur à cuire. Antouka, ou mèt tann lapolis ap vin ak repons pou ou. Kontinye fè popilasyon an soufri, kontinye gaspiye afè yo, kidnape, mande lajan kòmsi se kòb ou te bay kenbe, vyole jan w vle, imilye moun, sikile ak gwo zam kòmsi de ryen netè. Ala de saldebèk! Se yon savann! Epi.